Bon mpa dil paske pastè a la e fòk pa fè kòw sote. M pa janm pè. Ou pa janm pè. Mwen lekri m lil men m pa janm sa. Rèd rèd rèd mèt lan. Rèd rèd rèd.
Ou pa janm pè.
Ebyen mèt lagel. Théologie de l'obéissance aveugle. Saw dim lan an.
Antouka E pastè Mackenson ou avèn sou plato pi lwen ke zye pou nou pale poun di koze. Avèk ki santiman ou chita avèm jodi a? M salye tout moun avan tou. Bonswa ou bonjou, sa depan ki kote ou ye wi, lè wap gade emisyon an, m salye tout moun, e m santi m anfòm, m santi m byen. Ou santi w trè byen?
Trè byen.
Malgre gen pèsekisyon lajistis, bon m pa di pèsekisyon, petèt ke e nan sa w di yo kapab gen enfraksyon penal, men kanmenm, e si pat gen enfraksyon yo pa tap ka rele w, men èske w santi moral la ou bo fiks? M anfòm. Ou anfòm.

Kiyes ou ye? Kote ou soti? Ki laj ou? M pa vin fè moun yo kouri la non. Bagay la pral grav. E nan ki inivèsite ou pase? Nan ki lekòl ou pase? Nan ki vil ou pwovens ou soti? Anfèt, pale nou ki moun ou ye. Paske moun ou ye a, li pral enterese tout moun k ap gade show sa a. Daprè anpil moun, ou s on moun ki just parèt sou moun la, yo pa wè kote ou soti. Donk di nou kiyès ou ye pale avè nou. Pran san w pou w eksplike bagay sa a. M se Dorilas Marckinson, m soti Mafran, zòn kote m fèt la rele Ravinachaye. M fèt 18 janvye 86, on samdi a midi, on fam saj k akouche m k rele Cécile, m se sèl moun li gen chans akouche. Sa w di m la a? M fè a midi a 2 zè yo rele ken mwen li al lakay li. Alò fanm sa Jafin akouche Makenson li tou mouri? Li mouri wi pafwa. Tande byen peyi a! Eskel te gen 2 men? Ah
m grandi m jwenn tout sa tout moun nan katye kote m grandi a di depi son timoun ki gen pwoblèm nan zòn nan se sèl li menm ki akouche tout moun e se li pou yo rele. Donk sa sa anvi fè m di ke te gen yon transfè de konesans. ki fèt pandan w ap pran nesans. Bon, petèt sa ka rive.
Men m pa t konnen. Men, lè w ap grandi, ou pa fè rechèch sou famsaj sa a? Non, mwen pa fè okenn rechèch. M jis chwazi epi m ap fè travay m. Ann avanse. M rezève Nouyòk, m pa di nan ki lekòl, nan ki inivèsite m pase, pase m pa fè piblisite pou okenn lekòl ak inivèsite, pa gen peyi m te peye pou m te aprann yo pou m t al lekòl. Pa gen pwoblèm.
Bradley.

nou ka di, ki pa t ap sèvi avèk Bib. Alò, m vrèman dezole pou pou kretyen yo. Donk, misye li menm menm, li te gen relijyon pa l. Moun ki vin kretyen yo, se paske yo t ap suiv misye. Si w se pwofèt, Mackenson, relijyon pa w la kòman l rele? E moun sa yo, ki jan w ka rele yo? Mackensonist ou. Ou je se pa. M se pannkotist.
Ok. Mwen se youn nan moun kap swiv Jezi. E mwen pa pwofèt.
Paske yon pwofèt pa ka swiv yon pwofèt.
M pa vle w mal konprann Jezi non.
Tout moun sou latè dwe swiv Jezi. Kèlkeswa moun ou ye.
Jezi se chemen, laverite, lavi. Kenpòt moun kap viv dwe swiv Jezi. Si w pa swiv Jezi w pa nan bon bò. Depi w pa ap mache ak Jezi ou lwen de la. Men pa kont nèg ki pastè isi yo ki se doktè an tewoloji yo fè bagay la an ipokrizi. Pase yo gen verite a se bay yo pap bay li. Yo fè l an ipokrit. M pa konnen, m pa janm pale de lafwa moun nan sa w kwè. M pa janm fè detay sou sa yon moun kwè. Dèyè m nan sosyete an, m bay tout moun ki ladan l sèvis. M pa bezwen konn lafwa w, m pa konn ki sa, si se ki djo w t ap priye, sa se biznis pa w. Depi w bezwen sèvis pa m nan, mwen menm nan travay pa m nan m ap ba w l.
Pwoblèm yo miltip.
Pwofèt ou vle fon ti pale yon ti jan pi wo pou pèp la tande? Pase yon ti jan pi wo. Volim nan ap moute wi, volim nan ap moute wi, mwen ap tann. Pase lè w legliz lan ou pale trè fò wi. Volim nan ap moute mwen ap tann, se konsa m kòmanse, lè m ap kòmanse konsa m toujou kòmanse. Ok, ok.
Donk ou pa vle, ou pa vle antre nan lafwa pèsòn. Lafwa pèsòn.
M pa pral di bagay pou m deranje lafwa moun. M ap fè yon emisyon ki trè kalm, Makenson anpil moun pale de li, Nan moman la, gen bagay m ap rezève m pou m pa di, pou m pa deranje pèsonn. Paske m pa vle deranje moun. Pito moun nan chwazi deranje ke se mwen ki deranje l a yon bagay ke m di. E tout sa m di yo, se moun ki chwazi deranje m, m pa deranje pèsonn.